Mwen salye w konpatriyòt. Chè konpatriyòt, mwen salye w. An nou fè yon ti pale de Ayiti, paske se li menm ki konekte ni mwen menm, ni ou menm, ni tout lòt Ayisyen yo kèlkeswa nenpòt kote nou ye a. Donk nou gen yon sèl bagay ki konekte nou, se Ayiti, paske ke lon vèy ou non, li se enterè nou tout Lan video sa m vle pale de yon seri de bagay ke depi lontan, depi nou piti nou toujou ap tande ki kite anpil konfizyon lan lespri nou. Gen moun ki aksepte, genyen k pa aksepte. Gen moun ki toujou rete jiskaprezan sou dout yo pa konn kisa ki verite. Yo pa konn kisa pou yo kwè. Map diw yon bagay. Tout sa ou ta renmen konnen toujou chèche konnen l. Avan tou map diw kelke bagay ke depi nou piti nou toujou tande moun ap di. Ou konn tande moun ap di Se depi lan gine neg pa vle wè neg. Bagay sa son bagay yo kreye ki pou mete konfizyon ou byen divizyon antre nou menm pèp ayisyen. Paske pawol sa kisal vle di? Yo fè w konnen ke nou menm ki sou zile Ayiti a, nou sòti lan omwen 3 oubyen 4 peyi diferan an Afrik. Genyen Dawome, genyen Kongo, genyen Gine, E genyen Sinegal, Senegal. Donk, zafè koze ou tande se depi lan Gine nèg pa vle wè nèg. An Ayiti, nou di se depi lan Gine, men peyi a li rele Gine. Donk nou ka konprann Ginen an, li se yon sòt de defòmasyon de mo Gine an. Donk, ki sa sa vle di? Yo fè w konprann dapre listwa ke gen kèlke esklav ki te konn ap fè rezistans, antre yo menm yo te konn ap fè kèlke diskisyon pou yo di, Se kontre volonte yo, yo vini an Amerik. Kiyès ki ki fè yo la? Se pwòp frè yo an Afrik menm, pwòp nwa parèy yo ki vann yo bay blan franse. Yo fè w konnen, lan revandikasyon yo antre yo menm, Yo fè w konnen diskisyon ki genyen antre yo menm nan zile tè kote nou ye Ayiti a. Yo fè w konnen ke se pa depi, se pa, se pa kounye a kote nou ye a la nan esklav la ke diskisyon, ke bagay sa a li egziste. Li egziste depi la nan Gine. Paske se menm Afriken an ki pwan lajan lan men blan fransè ki vann yo ki chwazi fanm ki pi dyanm yo gason ki pi dyanm yo pou yo livre yo a blan fransè e afriken sa yo ki te konsidere kòm de chèf nan lokalite yo yo te genyen pou obligasyon fè travay sa. Paske alepòk, Franse se te nasyon ki te pi pwisan ekonomikman, militèman, e lan moman. Donk, lè l rive lan kontinan Afrik, li di li vini, li vin chèche nwa, pou l ale an Amerik, pou l al travay. Donk ki sa k rive? Nèg ki di li se chèf nan zòn sa yo, nan peyi sa yo ann Afrik, yo te genyen pou devwa obeyi. Yo pa t ka pa aksepte. Donk, blan franse a li menm, depi lontan, ladiplomasi te toujou itilize. Pou montre ke y ap fè diplomasi, yo bay yon ti lajan, yo fèmen men moun ki di l se responsab yo avèk yon ti monnen pou ka ankouraje. Sa e diplomasi. Men, se kontre yo menm, menm chèf yo, yo te gen pou yo aksepte, paske yo pa t kapab dezobeyi. Ebyen sak vin pase? Mo nèg sa nou tande a, kòman l fè vin vin kreye? Mo nèg la, li sinifi trayidò, moun kap trayi. Mo nèg la. Li vle di moun kap trayi. Ou konn tande moun ap di konsa a entèl se yon trayidò. Ou konprann? Donk, depi yo rele w nèg, mo nèg la vle di ou trayidò. Tande byen. Nou pa janm poze tèt nou kesyon pou nou di konsa a. Poukisa? Genyen ras ras blan. Genyen la egziste la ras blan, la ras blanch, la ras jon e la ras nwa. Pou ki sa se sèlman ras nwa ki genyen yon lòt pseudo, yon lòt ti sounon ki rele nèg? Ebyen wap wè lan menm mo nèg la Wap wè lemone kriye a. Ou wè sam diw la? Donk vrèman mo ki ale avè nou, ki fè fyète nou, se nwa, black. E ou dwe fyè kew son nwa. Paske blan li menm, kèlkeswa ras blanch, E ras jaune nan li fier. Men zafè nèg la li pa egziste e pa yon bon bagay li ye pou nou. Donk sa se antre antre lè gimè. E se manti yo bay a fè bagay se depi lan gine nèg pat vle wèt nèg. Paske se nèg ki vann nèg bay blan fransè pou ale lan zile a. Men san yo pa analize pou yo wè ke chèf kominote sa yo lan Afrik yo te gen pou devwa libere esklav yo paske yo pa t kapab dezobeyi blan franse. Se te yon obligasyon. De tout lè fason yo te fè fòs. Donk se manti, se pa vre, se pa depi lan Gine nèg pa vle wè nèg. Se pa depi lan Gine nèg pa vle wè nèg paske se te se te yon obligasyon fòk yo te aksepte pou yo te pran moun ki pi gwo yo, fanm ki pi gwo, pi gra yo, nèg ki pi misle yo pou yo mete lan bato a. nan bato yo pou yo al travay an Amerik. Ok. Lòt bagay m vle di nou toujou ki ki vrèman enpòtan. Dèfwa m konn tande lan sosyete ayisyèn nan gen anpil moun k ap di w konsa ke pwoblèm peyi Dayiti se pwoblèm larelijyon. se paske e nasyon ayisyèn nan li kite li enfliyanse pa lè ewopeyen paske yo fè w konnen se lè kristòf kolon te vini li te rive sou lil la li te plante kwa li te pote relijyon bay nou lakay nou katolik e ki te vin debouche avèk lòt E lòt doktrin ki bay pwotestan. Donk moun ki fè vodou yo, yo fè w konnen le vodou te kapab yon chanjman pou Ayiti. Yo fè w konnen ke le vodou se reyalite lakay. Yo fè w konnen ke le vodou, le fè ke San pou san ayisyen pa pratike le vodou, donk peyi a gen yon malèz. Donk, menm moun ki di sa, petèt li gen dwa gen yon rezon, paske li di yon verite. Menm moun ki pa aksepte sa, li gen dwa gen rezon, paske li gen yon verite. Tande byen, lè m di yon verite, se yn verite, men se pa la verite. Pou nou pa konfonn yon verite avèk verite. Ou gen dwa gen verite pa w, mwen gen verite pa m, Men li egziste antre Nou tou lè 2 sa nap di a li egziste petèt verite donk sa m ta konseye li toujou bon pou youn tolere lòt li toujou bon pou youn al chèche konprann sa lòt la ap di a analize li. E pou w analize li, fòk ou pa gen fòs kote, fòk ou di bon m pral chèche konnen li pou m wè èske vrèman sa moun vodou yo di a èske li gen yon reyalite ladan li. Ebyen, pou w di ou pral fè travay sa fòk ou menm depi davans ou pa met nan lespri w pou w di bon se yon bagay ki negatif m deja konnen repons lan ap negatif. Ou byen, si ou mete nan lespri ou di bon se yon bagay ki pozitif, m deja konnen l pozitif. Si avan ou met sa nan lespri ou, ou pa ap jwenn rezilta ou bezwen an, rezilta ou ta dwe jwenn nan. Donk, ou menm vodou a tou, si ou ta renmen dekouvri verite a san fòs kote, san ou pa di ke se pa w la ki pi bon, san ou pa di ke se pa l la ki pi bon, donk al chèche konnen Pi fon, kòman fonksyone reyèlman e la relijyon sa nou rele kretyènte a? Kritik se yon bagay ki fasil, sitou lakay pèp ayisyen. Pèp ayisyen si gen yon bagay li pi fò ladan l se kritik. E lè l ap fè kritik, li fè l san baz, san analiz. Li pa menm chèche Ou dekouvri les idées. Li pa menm chèche konnen baz bagay la. Li pa menm chèche, li pa menm gen agiman. Donk, li, l ap kritike. Mwen menm, mwen gen yon pakèt agiman sou le vodou. E m gen yon pakèt agiman tou. Sou la relijyon, kèlkeswa diferan doktrin, men spesyalman la kretyènte, e avan mwen te konn aji lan sans pa enstenk, jan yo di l la, m pa t, oubyen m te, pa fanatism. Men jodi a m pa ka aji pa fanatism. Donk mwen aji avèk lojik, vrè lojik e analiz. Ou wè sa m di w la? Se sa k fè l bon dèfwa pou nou pa pou nou pa pale lafilozofi mal twòp paske tande wi moun kretyen yo, tande, m ap rive sou nou, tande, pran anpil pasyans. E nou ou menm tou ki vodouizan pran anpil pasyans map rive sou nou tou lè 2. E li toujou bon pou nou pa kritike la filozofi. E m gen m gen sètitid kèlkeswa nenpòt moun ki kritike filozofi se paske li pa li pa konnen filozofi a byen. Chèche konnen l avan ou kritike l. M toujou konseye sa kèlkeswa nenpòt moun nan chèche konnen bagay la avan ou kritike l. E Si w kritike lafilozofi, sa ka fè ou menm ou vin tounen yon moun ki inyoran. Ekskize m pou pawòl la, pou mo a paske li se yon verite. Li toujou bon pou w filozofe. Gade, depi w wè w ka filozofe, filozofe, filozofe ankò. Paske filozofi a, li ouvri panse w. Filozofi a, li ede w pou w wè. Men yon sèl bagay ki gen ladan l yon ti danje ladan l. Se lè ou filozofe twòp. Sa vin fè w vin tounen yon moun ki ensanse. Petèt gen moun ki pral di konsa men pa gen kesyon de twòp. Depi ou ka filozofe se filozofe. Men gen yon bagay. Lè w filozofe twòp, sa w ta dwe di a. Avèk sa ou dwe di a, li vin tounen yon sòt de konfizyon, ou vwayaje twòp. Pou w pa tounen yon moun ki ensanse, toujou filozofe men pa janm bat pou filozofe twòp. Donk, an en mo, filozofi a, li ouvri panse w, li ka ede kèlkeswa nenpòt moun ki lan Vodou a, li ka ede moun ki kretyen an tou. filozofi a. Paske filozofi a ki sa l ye? Se poze kesyon sou yon seri bagay pou kapab jwenn repons. Byenke nan filozofi a l pa vrèman gen yon repons a kèlkeswa nenpòt kesyon. Li pa gen yon repons sèl, li pa gen yon repons byen detèmine, men fò w toujou poze kesyon. Donk, tout moun filozofe, menm kretyen an filozofe paske li toujou ap poze kesyon. Donk. Li toujou bon pou chèche konnen. Ou wè sa m di w la? E ki sa k genyen se ke moun ki kretyen yo, e m ap di nou yon bagay ki trè klè, ki vrèman bon. Li egziste yon bagay ki rele, yon mo ki rele mistè. Mistè se tout sa ou pa konnen, mistè se tout sa ki. ki la avan w ki pi gran pase w donk ou wè le vodou li se yon mistè donk ou wè levanjil li se yon mistè paske e pa tout moun ki konnen pwofondè levanjil ou byen dimansyon espirityalite a men an en mo m vle fò m vle pale w de bondye Paske moun vodou yo, anpil ladan yo, yo, lè y ap pale de Bondye, yo pale de yon lòt bagay. E gen moun ki di w konsa, ke mo Bondye a, se yon bagay yo kreye. Donk, li mande ou menm ki kretyen an, pou w trè toleran. pou aksepte opinyon, tande opinyon lòt moun nan. Paske ou wè ni ou menm ki kretyen an, ni lòt moun ki vodou a, Bondye renmen nou tout menm jan. Sa depan de sa ou pran pou Bondye a tou, fò m di sa. Men, sa ki Bondye a, sa ki Dye a, li se lanmou. Li se lanmou. Li renmen Ni vodouyizan li renmen ni ou menm ki adore l la menm jan. Pase li trè senp, li fè lapli tonbe ni lan jaden e moun ki moun ki kriminèl la, li fè lapli tonbe ni lan jaden moun ki vodouyizan e li fè lapli tonbe ni lan jaden ou menm ki kretyen an tou. Se pou montre w ke Bondye li se lanmou. Donk ou menm tou ki di w se kretyen ou dwe lanmou. E gen moun ki di yo se kretyen, dèfwa, sa, sa ki nan panse yo a, se pa sa vrèman an, ki, ki egziste nan lapratik. Paske sa ki ta dwe egziste nan lapratik la, se sa ki reyèl la, ki se lanmou. E lè w wè lanmou, ou wè tolerans. Lè w wè lanmou, ou wè ke ou pa dwe. Kritike. Lè w wè lanmou ou wè pou pataje. Lè w wè lanmou ou wè pou chita menm kote avèk vodouyizan pou anbrase l, pou pale avè l. Donk, ou wè sa ki Bondye a, Bondye a li menm li se lanmou. E ou menm ki vodouyizan tou, ki petèt ki kwè Ke Bondye li egziste. Ou menm ki vodouizan lan yon lòt nivo ki di ke Bondye sa a se lè ewopeyen lè ewopeyen ki pote yo pou nou an amerik li pa egziste donk mwen vle fè w konnen lan kontèks ou di ke si ayiti te pratike reyèlman le vodou Peyi dayiti pa tap tonbe nan katchouboumbe ke l ye kounye a, paske le vodou a se tap baz tout bagay sa yo pa tap pase nan peyi dayiti. Ma fè w konnen ke mwen menm, daprè eksperyans mwen dan le vodou, dan le pase, E, e avèk mentenan, lè m analize yo, mwen wè ke pwoblèm peyi Dayiti se pa pwoblèm la relijyon. Pwoblèm peyi Dayiti se pa pwoblèm la relijyon ditou li ye. Paske lè nou vwayaje nal nan lòt peyi nou wè ke lòt peyi a tou li egziste vodou lakay li tou li egziste vodou lakay li tou nan tout peyi dan le mond antye wap wè genyen kote kote goch e kote dwat la li egziste tou Men tout peyi ap byen mache. Tout peyi ap byen mache. Spesyalman kote m ye la, mwen wè egziste vodou isit, egziste kretyen, men peyi yo ap byen fonksyone, byen mache. A mon gran etonman, mwen wè moun ki abiye an vodou, an blan, ki akonpanye moun ki kretyen, ki pale san pwoblèm. Pa de moun nan pou al nan seremoni l wi, y ap pale, e zanmi l yo ye. M konn moun yo. Ou wè sam dou la non? San pwoblèm. Men Ayiti, si ou wè yon moun abiye an blan li pral nan yon seremoni vodou yon dans vodou, ou menm ki kretyen an, menm lè ou pap janm salye moun sa. Pou ou moun sa se yon se yon se yon dyab li ye, pou ou moun sa li li pa moun, men ou dwe renmen l. Renmen l paske Bondye ou di wap sèvi a li se lanmou Bondye menm lòske yon moun tiye yon moun Bondye renmen moun moun Bondye renmen kriminèl la paske Bondye gen dwa pa pran plezi nan aksyon kriminèl la fè a men Bondye renmen moun nan paske anndan chak chak moun gen yon bagay ki trè presye ki imòtèl se lespri avèk am, nanm, sa yo rele nanm nan. Bagay sa yo, yo gen a wè avèk mond espirityèl, yo gen a wè avèk mond espirityèl, am e espri. Lè n ap pale de mond espirityèl, nou wè lè gran zespri, Lè n ap pale de gran zespri, nou wè lespri ki pote lan lavi ou limyè, e nou wè lespri ki pote lan lavi lan lavi yon lòt e tenèbr, paske sa s on reyalite. Paske lè lemond kreye, Gen jou, gen nwit. Gen limyè, gen tenèbre. Donk, chwazi youn. Ou menm ki nan vodou a, ou ka toujou yon limyè. Pratike le byen, pa fè mal, pa tiye moun, men kwè ke gen yon Kreyatè. Paske Bondye ka padone. Ou wè sa m di w la? Bondye ka padone. Donk, an en mo, sa m vle fè w konprann, ke pwoblèm peyi Dayiti se pa pwoblèm relijyon, se pa yon kesyon de si Ayiti a san pou san, konplètman, te retounen nan rasin vodou, te pratike le vodou, Ayiti pa t ap nan mizè, Ayiti pa t ap nan tout sa l ye a, pou fè konnen ke se lèzewopeyen ki pote pou nou la relijyon, se la relijyon ki fè nou tonbe nan sa nou ye a. Donk, mwen menm, si m te an Ayiti, sa te ka ban m konfizyon, e pou moun ki Ayiti yo, sa pa dwe ban nou konfizyon ankò, paske li pa egziste sa.

relijyon. Donk sa se ti koze sa mwen fè avè nou. Si ou menm ou dakò, ou ka toujou pote sijesyon ou. Menm lè ou pa dakò ou ka toujou si ou gen sijesyon pataje sijesyon an avè nou. Si ou gen kesyon ou ka poze kesyon tou. Paske m ka apwann avè ou e ou ka apwann ansanm avè m tou. Donk, sa se travay n ap fè pou nou kapab chanje mantalite nwa, spesyalman pèp ayisyen. Paske nou gen yon mantalite lakay nou ke nou gen anpil travay pou nou fè anndan nou pou nou kapab jwenn yon chanjman reyèl ki se chanjman mantalite. Pou nou kapab fè yon dezyèm revolisyon. Paske premye revolisyon, premyè revolisyon nou te fè 1804 la, li dwe kontinye. Donk kounyea la se mantalite a pou nou chanje. Donk fòk nou genyen sak rele konsyans etanke pèp nwa, la conscience noire. Donk se se sou sa nou menm nap travay nou menm, donk sa se travay pa nou. Donk mèsi bokou e pa bliye e kite yon like Pa bliye enskri nan kanal la donk pou kapab toujou akonpanye nou e pase nou toujou gen de sijè ki gen awè a ou menm e avèm tou e avèk fanmi w kouzen w fanmi w kouzen m tou tout fanmi mwen matant frè sè manman rasin nou an en mo ayiti ayiti toma ayiti cheri tchao orevwa e alaprochèn.